Djabèz Imigrasyon sou Djabèz Medya Kominikasyon yon plezi yon lòt fwa ankò pou n ansanm pandan yon mès solidarite ki dewoule nan Maryland legliz katolik nan vwa plizyè gwo prela enben yo di yo kanpe avèk Ayiti aprè desizyon pou mete fen nan tps pou Ayisyen yo anpil reyaksyon kontinye ap tonbe aprè 27 jiyè sa ki mete pratikman fen nan tps Statut Pwoteksyon Tanporè pou anviwon 350 mil Ayisyen epi Majistra Vil New York Zohran Mamdani twouve l pami ofisyèl oswa eli Ameriken ki pote solidarite ak Ayisyen ki gen tps Ozetazini. Medam Mesye Salut, mwen se Jacquelin Belizaire, yon plezi yon lòt fwa ankò pou nou ansanm. Mèsi dèske ou chwazi nou pou kapab jwenn nouvèl sou imigrasyon, enfòmasyon sou imigrasyon. E m swete nou tout byenveni kèlkeswa kote nou ye an Ayiti oubyen a letranje. Donk anpil reyaksyon ap fèt, anpil lòt operasyon ap mennen notamman ice anb sou brenzeng li la. Enben pami zòn ki pi touche nan kominote ayisyèn nan pa desizyon sa ki soti 27 jiyè a, enben gen vil Springfield ki nan Eta Ohio e ki toujou prezan nan aktyalite a, kote plizyè milye Ayisyen te enstale yo depi plizyè ane pou yo travay e viv nan legalite. Depi ekspirasyon sa, anpil fanmi twouve yo nan yon sitiyasyon kote gen gwo kè sote paske yo pèdi kat travay yo, yo pèdi pèmi travay yo ak pwoteksyon yo te genyen anba lalwa, donk pwoteksyon ki te anpeche pou yo arete yo. Devlopman sa pwovoke gwo reyaksyon politik anndan peyi a, reyaksyon ki pi serye a soti bò kote gouvènman santral la nan eta Ohio menm. Gouvènè a, Mike DeWine, ki se yon repibliken, enben li deklare piblikman ke plan pou mete, pou fè yon gwo kout filè pou depòte Ayisyen yo nan Springfield se yon gwo Erè. Fò n di ke se yon koze ki t ap pale lontan e yo te di ke enben DHS avèk ice yo menm yo gen yon plan, yo gen yon operasyon ke yo t ap prepare menm pou Springfield, Ohio. Depi enben tps la fini yo pral fè yon gwo kout filè. Donk nou wè ki reyaksyon gen nan gouvènman santral Ohio a. Pandan se tan, rapò pou Depatman Sekirite Enteryè, DHS, ak ajan ice montre yo gen entansyon kòmanse operasyon rapatriman yo pandan plizyè òganizasyon k ap defann dwa moun, k ap defann dwa imigran kontinye mande pou gen yon solisyon ki pi imen pou kominote a. E se yon dosye ki n ap kontinye swiv pou ou, sitou ke gen anpil zye ki brake sou. Ohio. Tankou nou te anonse l nan gran tit la, majistra vil New York Zohran Mamdani, enben misye reyaji, li te pat pran tan pou l rete reyaji sou desizyon gouvènman federal la pou mete yon tèm, yon fen ak pwogram pwoteksyon tanporè, tps, pou kominote Ayisyèn nan. Gen plizyè milye Ayisyen k ap viv nan vil Nouyòk ansanm ak fanmi yo ki twouve yo nan yon gwo ris ak ensekirite jiridik apre aksyon federal sa, menm jan nou te di l pou moun Owayo. Majistra fè konnen ke sitiyasyon an nan peyi Dayiti rete trè danjre e enstab e li di ke se sa k fè ke Depatman Deta Ameriken kontinye konseye Ameriken oubyen tout moun pou yo pa vwayaje al an Ayiti tèlman yo konnen ke bagay la konplike. Nan yon videyo Majistra Mamdani pibliye, li voye yon mesaj trè klè bay Kongrè Ameriken pou mande yo pase vit vit yon lwa ki ap bay yon pwoteksyon pèmanan pou tout moun ki gen stati pwoteksyon tanporè. Majistra a konfime tou ke Vil Nouyòk ap kontinye kanpe ak tout kominote ayisyèn nan. Donk se yon fòm de solidarite ankò ke Majistra Mamdani enben temwaye anvè kominote ayisyèn nan. Lapolis ak administrasyon an ap ofri asistans legal konfidansyèl atravè biwo afè imigran majistra a, an palan de MOIA pou ede nenpòt moun ki bezwen konsèy sou dwa yo ak chwa legal ki rete pou yo. Donk pou moun ki nan zòn New York, donk majistra a genyen yon biwo ke li mete la, yon sèvis ke li mete a la dispozisyon enben tout moun ki gen tps yo, donk y ap ofri asistans legal e sesi l di konfidansyèl. Sa vle di enfòmasyon ke nou bay Biwo sa biwo afè imigran majistra a enben lap rete anndan biwo a l pap sòti al jwenn lòt antite lòt enstitisyon donk se se konsa majistra non sèlman on pozisyon piblik men li ale la dan la pratik tou kote ke li ofri yon sèvis bay imigran oubyen imigran ki gen tps. N ap rete toujou nan aktyalite a nan New York e n ap toujou kontinye pale de imigrasyon e se yon gwo devlopman ki pote yon gwo senbòl pou kominote ayisyèn nan enben gen majistra Zoran Mandani li menm li fenk enstale la Edwin Raymond kòm nouvo chèf cherif vil New York. Sa fè de Edwin Raymond premye Ayisyen Ameriken ki janm rive nan tèt gwo depatman sa nan tout istwa vil sa vil New York. Edwin Raymond gen yon pakou ki make listwa, li se pitit imigran Ayisyen ki te grandi nan zòn East Flatbush, nan Bouklin. Li te sèvi pandan anpil ane nan Polis New York la, NYPD, kote li te vin selèb kòm youn nan prensipal moun ki te denonse zafè kota arestasyon. Pami moun ki te kanpe ak li pandan gwo batay sa a anndan lapolis la te gen yon gwo figi istorik tankou Frank Serpico, yon gwo detektiv ki renome paske li te konn denonse koripsyon nan NYPD nan ane 1970 yo. Raymond pibliye yon liv ki rele An Inconvenient Cop pou rann kont de batay li pou jistis ak refòm anndan Polis New York anndan NYPD. Seremoni sa ki fèt nan Bouklin College rive nan yon moman ki trè senbolik. Pwotestasyon remon an oubyen pwotestasyon remon an fèt egzakteman oubyen prestasyon an pito, prestasyon remon an fèt nan menm moman, nan menm dat egzakteman ke pwoteksyon Tanpora tps la tap fini pou ayisyen yo e se yon desizyon gouvènmantal pratikman. Donk se anpil moun kwè ke se enben se yon bagay ki trè spesyal, trè senbolik. Menm jou ke Raymond ap prete ap pran chaj la enben se menm jou sa tou ke bagay la rive. Petèt koyensidans, senpleman ou konnen nou menm ayisyen enben fò nou toujou yon nimewo, fò nou toujou yon lyen men. E gen moun ki senp man ap di ke se yon koensidans. Pandan diskou Remon, e majis, pandan diskou re, e, en, de, twa, kat. Pami moun ki te kanpe ak li pandan gwo batay sa anndan lapolis la te gen yon gwo figi, yon figi istorik pou anpil moun, ki rele Frank Serpico, yon gwo detektiv ki renome paske misye te konn denonse koripsyon nan NYPD a pandan ane 1970 yo. Raymond pibliye yon liv ki rele An Inconvenient Cop pou rann yon pou rann kont de batay li te konn mennen pou jistis ak refòm anndan NYPD a, anndan polis New York. Seremoni sa ki dewoule nan Bouklin College rive nan yon moman ki trè senbolik. Prestasyon sèmon sèman Remon an fèt egzakteman nan menm jou pwogram tps pou Ayisyen an rive nan bout li anba desizyon gouvènman federal la. Pandan diskou li, Majistra Mamdani deklare genyen yon nouvo cherif nan vil la pandan li reyafime ke apwòch nouvo administrasyon sa baze sou jistis ak sekirite an menm tan san kite kominote ki pi frajil la dèyè. Lòt nouvèl, Depite Florid Brian Mast deklare pwogram tps, Stati Pwoteksyon Tanporè, a, tande byen wi, li, misye di ke sa febli polis nasyonal la, polis la nan peyi Dayiti epi bay gang yo plis fòs. Tande byen wi, se depite Florid Brian Mast ki di ke, enben, pwogram tps la, Stati Pwoteksyon Tanporè, a, li febli polis nasyonal la an Ayiti, e li di ke sa bay gang yo plis fòs. Depite ameriken Brian Mast ki se yon repibliken ki reprezante eta Florid enben fè konnen ke pwogram tps Lèzetazini bay la rann batay kont gang yo pi difisil. Sa se yon nouvèl apwòch ke nou poko janm tande. Daprè sa li di nan yon gwo reyinyon nan palman ameriken an, Nan Kongrè a, desizyon sa a ap afekte dirèkteman strikti.